Komisè Jean Ernest Muscadin. Nèg yo bezwen arete komisè Muscadin. Nèg yo aprann ke komisè Muscadin pral kandida a la prezidans. Nèg yo ap prepare otomatikman komisè Muscadin fin demisyone nan pòs li kòm komisè pou yo lanse yon manda damne dèyè l. Moun ki dèyè sa a, se Nenel Cassy, Pierre Esperance avèk 2 lòt nèg ki nan politik ki pè Muscadin. Rete nan emisyon an. Nou pral pale. Sa gen anviwon yon semèn edmi depi ke Komisè Muscadin te fè deklarasyon sa a. Tande sa. Se yon batay li ye, pa gen pè nan batay la. Batay pa m lan kòmanse Miragoâne epi pouse sou tout rejyon Gran Sid la. E m ap kontinye fè l otanke m la kòm komisè nouvèl. Li met pote sou mwen janm wè nou chita la jodi a la nan kanberen se konsa m reve tou yon jou andan vilaj de Dye pou popilasyon an chita yap pale yap fete. Vwala, deklarasyon sa li trè politik e nèg yo prann nan dimansyon ke li ye a e yo deside mete pikan kwenna yo atè a pou komisè Muscadin. Komisè Muscadin nan tèt pakè Miragwàn depi an 2018. Misye fè anpil travay. Misye pa t fayi a misyon l. Se t yon misyon byen espesifik ke Prezidan Jovenel Moïse te ba li. Misye fè travay li antanke komisè di gouvèneman. Tout moun nan Gran Sid lan satisfè de travay, de sakrifis ke Komisè Muscadin fè. Sa vin bay yon retonbe politik paske li fèt konsa plizyè kote. Genyen Senatè Jean Marie Salomon ki te Komisè Gouvènman sou Martelly, Okay, e misye te arete yon sèten de Daniel Evens, yon bagay konsa. Li te vin libere Vexaniel palaswit, yo revoke misye, sa te vin bay misye yon retonbe politik, moun nan gran sid te vote misye pou sa. Vin jwenn ansyen senatè Zokiki ki jis vin avèk yon slogan Zokiki, ou pa ka majè pou w nan timoun ki anba 18 an. Lè misye aprann kote k gen timoun avèk moun ki granmoun, misye al mete moun anba kòd. Sa te vin bay Zokiki yon retonbe politik. Sa fè misye senatè de la Repiblik nan depatman Lwès peyi a. Gen anpil lòt ka konsa. Guy Philippe, yon militè de fòmasyon, yon nèg a konviksyon, yon vrè patriyòt, pozisyon l, li toujou klè ladan l, li pa janm chanje diskou, yon nèg ki pa janm bezwen pòs ni dyòb nan men, kòman rele ti dyòb nan men nèg pou l fè ti kòb. Pou grenn bagay ke li wè ki enpòtan pou li, se byennèt majorite a, byennèt popilasyon an. Tout sa l ap di se nan enterè peyi a. Enben sa a, li bay Guy Philippe yon retonbe politik. Pandan 20 dènye ane a, popilasyon an pa janm wè Guy Philippe de jan. Malgre tout traktasyon, malgre tout divèsyon, malgre tout tach y ap eseye met sou do l, mou aprè lanmou an pa chanje pou Guy Philippe. Sa vle di ke sa w fè, se li w wè. Ebyen mesye politik yo se gang yo ye. Sèl mwayen pou yo gen eleksyon se avèk gang pou yo genyenl. Pa gen retonbe politik nan zafè gang. Ebyen pou yo ka toujou gen pouvwa yo oblije toujou ame de jèn gason. Mentnan Nenel Cassy pral kandida o sena. M vle fè n konn sa. Joslèm Privè pral kandida a la prezidans. M vle fè n konn sa. Muscadin son advèsè otomatik pou Jocelin Privert paske Nip lan lap vote Muscadin a l'unanimite sa se youn ladanl konprann byen Muscadin ap jwenn anpil vòt nan tout peyi a sa son bagay ki klè. Enben defèt, fòk Muscadin elimine. Kiyès ki dèyè elimine Muscadin an? Se nèg nan Nip, Joslin Privert, nèg nan Nip, Assane Volcy, nèg nan Nip, e, e, Nenel Cassy. Epi ki genyen ekip yo ki se Pierre Esperance ki toujou prepare rapò yo pou asasine karaktè moun, enben nèg yo te deja gen 3 rapò sou komisè Jean Ernest Muscadin. Ankò yn fwa map salye chak grenn nan nou ki toujou prezan ansanm avèn nan platfòm sa ki se platfòm youtube info Bertho a e li trè enpòtan pou nou wè pwen sa yo ansanm avèw jodia men map dil ankò yn fwa tou kòmandan Guy Philippe te di tout sa map di la. Li te di men tout sa k pral rive komisè lan si ke li panse ke li ka fè jwèt avèk sistèm sa. S on chwa l ye. Ou se komisè gouvèneman, ou gen yon fonksyon, enben popilasyon fè w konfyans pa rapò avèk travay ke w fè. Si w vle sove peyi a an jeneral, si w vle travèse limit avèk travay ou a, gen yon liy wouj ke w pran responsablite w pou travèse l. Malerezman. Komisè Muscadin ta pral fè yon deklarasyon ki te pral, ki petèt te pral gen yon vye tonbe politik ki ta pral fè pèp la pa gen menm, pa wè Muscadin menm jan. E se k fè w ap wè efori an pa menm jan pou komisè la. Lè komisè di li se yon fonksyonè piblik, li pa pral, l ap travay nan gouvènman an, li pa pral batay kont gouvènman an, tèl bagay, sa te vin fè ke te gen yon pwoblèm la mentnan. Men, sa ki enpòtan se ke. Mwen menm sa ke mwen jwenn bò kote advèsè Muscadin yo, e sa k fè ke mwen vin avè l kòm enfòmasyon, bon petèt ann eseye bay li okondisyonèl kanmenm, ta sanble nèg yo gen, nèg yo konnen Muscadin pral kandida laprezidans, e pa bliye CEP nan men yo, pati politik yo nan men yo, se nan men yo yo vin enskri, moun yo pale, se yo ki opouvwa, Assad Volcy nèg nan Nip. Nenel Cassy nèg nan Nip, yo gen kontwòl tout deplasman politik Muscadin. Nèg yo konn tout moun ki rankontre avèk komisè Muscadin. Nèg yo konnen ke gen ekip Martelly ki rankontre avèk Muscadin. M di nou li, son verite absoli. Menm jan tout moun konnen, komisè Muscadin gen de pwòch Martelly ki trè pwòch li. Ki nòmal, ki nòmal paske son, se moun nou ye, nou dwe gen moun ki pwòch avè nou. Se nòmal. Men pa konsekan, nèg yo vin konnen ke. Gen anpil jwèt kap jwe la. Paske 1. Ekip 2 Joseph Michel Martelly pa vle pèdi pouvwa. Martelly gen 2 zanmi l kap jwe pye ze men, pye ze men pou se Muscadin ki pou ta kandida. Tande byen wi, pou se komisè Muscadin ki pou ta kandida men se kandida pa yo pou l ta ye. Muscadin gen youn ladan yo ke l pap trayi se zanmi l, se kolòn li m pa ka di bòs li, se zanmi l. Se moun ke l respekte anpil, se moun ki ede l rive kote l rive a. E komisè Muscadin pa janm fè misye wont yon fwa nan vi l e nan travay li. Me Goulant ansyen senatè ki nan depatman pa m nan, kote m soti an, ki trè pwòch komisè Muscadin tou men ki wè Muscadin kòm moun. ki te ka genyen e komisè moun sa li santi li tap gen plis pouvwa avèk Muscadin ke Martelly. Tande byen wi pandan nèg la zan bon zanmi Martelly wi si gon pi bon zanmi Martelly gen nan peyi a se sitwayen sa si gon pi bon zanmi e m pa ka kache dil Senatè Edon Zeni si gon pi bon zanmi ke Martelly genyen an Ayiti se nan lavil tou paske fò wèl an politik lè w an difikilte nan tout jan si Martelly gon grenn zanmi li rele Edon Zeni pandan 5 an asasina prezidan Jovenel Moïse lan, tout dife yo se Edozeni k ap fwe men l ladan yo pou Mateli. Sa vle di ke s on zanmi pou tout bon. S on zanmi pou tout bon. Ok? Men Edozeni, li vin pwòch komisè Muscadin, pa rapò avèk travay komisè lan, li toujou salye komisè lan, li wè avèk komisè lan. Men genyen ansyen senatè Sid lan, Hervé Fourcand. Moun ka gen pwoblèm po ansanm avè l. Mwen menm, m a epè sou avèk Hervé. M pa konn Hervé ni anpeti anpeti. Gen moun ki di de bagay de li. Yo di yo sanksyone l tou sa, men sof ke. Sa k pou fèt yo a fèt kòm swivi, men sa pou nou konnen se ke si nou gen komisè Muscadin nou renmen nan nivo sa a, l ap fè bon travay pou nou. Kiyès ki te wè Muscadin gen kapasite sa a, ki gen kanson nan tay li e ki ka fè travay ke nou wè l ap fè la a? Moun ki te wè l avan nou, li te rele Hervé Fourcand e se li menm ki te remèt prezidan Jovenel Moïse li nan de pla men. Fòn bat bravo pou sa, nou pa ka renmen grenn nan epi n pa renmen pye a. Se sa ki enpòtan wi. Paske fòn fè l 2 fwa. Sa sa pap retire anyen sou nou. Senave Senatè Foukan ankò yn fwa bravo e pou chwa sa ke w te fè pou nou, ou te ba nou komisè Jean Ernest Muscadin. Mentnan vwala nou gen ka li an li la nou pral tou pran ka li nou pa ka al pi lwen e nap tou pran ka li. Nap di nou ke selon sa ke nou genyen kòm enfòmasyon nou poko m poko pale avèk komisè lan dayè m te. Je suis désolé map dil m paka jwenn komisè la e se je si w ka fèm siy fèm siy paske se moun pam ou ye ou toujou konn banm ti bagay yo men mwen menm m pa jwenn ou m pa konn sak fèm pa jwenn ou m pa m pata renmen si se lè kabrèt la kole pou pou pou pou poum jwenn ou komisè nan fèm jwenn ou depi kounya ma ma konnen poum pale pi klè poum pa al poum pa al tande pawòl nan bouch advèsè w pou se pa lè kriminèl la ap detwi w e poum al defann ou bagay kem pa gen kontwòl. Enfòmasyon ke map jwenn se bò kote, se nan kad vès lan map jwenn li, paske yo gen ti lòsyè sou ou. Sak fèm gen bagay sa, sa kem gen nan menm jodi an, se paske efektivman nèg yo pral aktive yon manda. Pral aktive yon manda otomatikman ou pòtre ou demisyone, paske pa bliye non, pou w kandida pou yon pòs politik, nan pòs ke yo nome w lan ki se komisè di gouvèneman, ou oblije remèt demisyon bay gouvènman. E se bay minis jistis lan ke w ap remèt demisyon w. Mentnan, pa bliye, Pierre Espérance gen rapò lan men l kont ou, li fè tout kalite bagay li deja, e yo gen komisè di gouvènman yo nan men yo, e yo pè w kòm kandida. Men kounye a sa ki enpòtan, Guy Philippe fè yon entèvansyon, banm tou pran Kali. Kali kòman nou ye? Banm tou mete Kali la. Nou anfòm Bertho, e nou salye Repiblik Enfo Bertho a kòm dabitid pou toujou prete nou tan yo ak zòrèy yo pou yo enfòme. Ankò yn fwa, jodi a la nou pati pou yon bèl emisyon avèk dè enfòmasyon itil epi dè analiz kap pèmèt moun yo konprann trè byen Bertho. Efektivman, vwala.
E monchè, nou rantre la a sou dosye CG Muscadin an ki genyen anpil koze kap pale sou li. E sak pase? Nan peyi a kote map pale avè'w la tout moun konnen l, Muscadin, Guy Philippe se 2 moun ke Ou kapab di yon politik ki fè pwa, ki gen anpil moun. Muscadin se pou travay li ki ba l retonbe politik sa a. Guy Philippe se pou konviksyon l, detèminasyon l e, e, e, m kapab di homme de parole, èske w konprann, e pou bravou li tou sa. Popilasyon an renmen misye natirèlman. M ap di w moun ke pèp la renmen natirèlman, li rele Guy Philippe. Mwen menm, Kali, m potko janm rankontre avèk Guy yon fwa nan vi m. M poko janm konn gin yon pwa nan vim. M pap baw manti m gon pwoch mwen. Se mouri misye ap mouri pou Guy Philippe telman misye renmen Guy Philippe. E misye gade li depi lè Guy Philippe t an Ayiti depi aprè kòmsi lèm kòmanse gonfl bon bagay depi 2013 2015 misye ap eksplikem kiyès ki Guy Philippe. Misye dim si peyi sa ap gen chans pou gon moun ki pou dirijel poul sove. Pou mete lame dayiti sou pye paske moun pwòch mwen an trè renmen lame nou renmen sa anpil e nou renmen ti zam nou e chèf nou pa chèf sèlman e nou renmen ti zam nou nou sakèn pa gen zam nan e chèf nou pa chèf ki vann pa gen zam nou men nou renmen ti zam nou nou ta renmen wè nou gen inifòm militè sou nou sakèm dim rate vokasyon mwen se aristid ki fèm sa son nèg kem pap janm renmen nan vim men Guy Philippe son nèg natirèlman. Pèp la renmen. Mwen menm mwen natirèlman tolere misye. 1, Misye son militè. 2, Mwen son òm de pawòl, son nèg ki gen konviksyon, son nèg se lavò lavò. Guy Philippe pa pa gen de pawòl. E li pa aji an fake tou. E sa k koz wap wè Moïse Jean Charles al rantre nan konbin politik avèk Guy Philippe pa anba. Aprè sa l konnen li pral fè ti koub li, li panse Guy Philippe pral swiv li pou fè koken sou pèp la. Wap wè Guy Philippe tou monte o kreno, li tou di popilasyon 1, 2, 3, 4 men sa k te planifye. M te di misye m pa pral fè wout sa. Epi Guy Philippe nèg ki met Moïse Jean Charles nan lari. Guy Philippe se youn nan nèg ki detwi karyè politik Moïse Jean Charles. Fò n di l. E se l avèk laverite. Paske l pa rantre nan manti an. Sa vle di ke Moïse Jean Charles pandan l ap fè koken an anba tab la, l ap di l pa nan cpt, l pa nan bagay, l pa nan caricom. Enben l ap rele Guy Philippe anba tab. Epi l gentan voye non moun ale nan caricom. Pandan l ap di Guy Philippe li pa nan caricom. Guy Philippe nèg ki konn sa l rele senatè Moïse Jean Charles. Li di senatè men sa m tande. Pote eklèsisman pou mwen rapid. Pandan Moïse Jean Charles ap plede Guy Philippe di sot di a e pa verite. Ou di ou gen moun nan loni, mantò. E pa verite. Ou di Vladi, ou di ekip Poutine rele yo tèl bagay, manti. Guy Philippe dezabiye. Ou wè militè pa nan rans. Mwen se sak fè yo mwen menm anpil moun ki depote a paka fèm konfyans. Paske Kali, ou ka di lang mwen long map pale. Map pale Kali. Ou paka vin kache bagay la komsi m ta di w ou panse m pral fè koken pou ou, mwen pa vin lèd pou ou. E tanperaman militè m gen, Kali e sèl, e sèl fòmasyon m pa genyen wi. Si m fòme la e gwo militè m ye wi. E kòmèm mwen m tap fout travay nan peyi a kanmèm wi. Pi gwo pwoblèm mwen, Mwen sa mwen di w lan, men pou n serye sou sa, Komisè Muscadin ka li gon konplo ke nèg ap fè la a, men m te di, m sonje m te di Komisè Muscadin sa, m te di gen anpil bagay depi ke ou ta avantire w ladan l, mesye yo pral mete de bagay anfas ou. E sistèm nan gon jan l travay. Li idantifye kiyès ki gen popilarite, ke popilasyon an renmen, kiyès ki petèt si l gen anbisyon politik li ka bay pwoblèm. Li pa jwe sistèm nan, sistèm nan fon janka li, li gen 2 dosye kont ou. Kounya li pral sèvi avèk aparèy jidisyè lan pou l batay kont ou. Se sa ke mesye yo fè Guy Philippe. Guy Philippe fèk fèk rantre nan peyi ak ale. Guy Philippe poko menm gade syèl la byen menm. Pierre Espérance gentan sot yon rapò sou li wi. Pyès mwen sot yon rapò Johnny Ferdinand Radyo Karayib fè 45 minit ap li rapò a selon rapò des experts de kòman rele yon tèl bagay nan dwa zimen Nasyon Zini les droits de l'homme Nasyon Zini men chak sa ki di yo vokabilè ou tou wè deklarasyon Pierre Espérance nan tout sa kap di yo ou tou wè se pawòl ti Pierre men nou vin konprann vrèman sistèm nan pè moun ki gen konviksyon sistèm nan pè moun ki renmen Ayiti sistèm nan pè moun ki renmen peyi a pou tout bon ki ta renmen Ayisyen viv byen. Men sistèm nan sèvi avèk yon dechè toksik politik, yon kadav gate politik, ok, yon maladi, yon maladi mòtèl politik ki rele Pierre Espérance, ok, yo sèvi avèl pou detwi tout moun de byen. E men se Pierre Espérance ki te sòti yon rapò kont Guy Philippe. Menm Pierre Espérance sa sòti 3 rapò kont komisè Muscadin. E men se avèk rapò sa yo ka li, e goup al sèvi la pou yo mete. manda dèyè komisè Muscadin paske selon enfòmasyon ke yo genyen komisè Muscadin ta sanble se ta va yon evantyèl kandida a la prezidans men Guy Philippe te di yon bagay komisè lan nèg yo pap jwe avèw nou sanble an nou chita pou peyi a e map di komisè Muscadin pran ti tan reflechi avèk tèt ou Guy Philippe rekonèt sakrifis ke w fè menm jan tou li menm li fè anpil sakrifis ke w rekonèt nan peyi a tou e ou menm tou m bat bravo pou ou konnen Guy Philippe kòm yon nèg serye. E map diw komisè, si nou met tèt nou nan ansanm nan gran sud la, pèp la ap bat bravo pou nou. Pèp la deja bat bravo pou Guy deja, paske Guy te toujou ouvri 2 bral lap tann nou kòm frè, kòm ayisyen parèy li. Ou wè sa nèg la ap prepare pòtoprens lan? Si w pa pran bonè komisè, pi devan l pral di. Sa petèt pral bay yon retonbe, on ne sait jamais. M pap di l two ta vreman. E se ka petèt moman sa k pral rive pou ke ou wè nesesite k genyen pou ke ou mete tèt ou avèk de moun ki sanble ou pou nou fon batay paske èske ou pral aksepte ke nèg yo arete ou? Non. Eske zam ki nan mon yo yo ka vini legal non enben pou zam yo rete legal komisè aprè ke w pa komisè se sèl avèk pèp la ou konn kòman sa ka fèt komisè fon ti chita avèk Guy fon ti chita ansanm avè mwen fon ti chita avèk 2 moun ki gen tèt nan gran sid lan popilasyon epi wap wè kòman sa ap fèt men sinon. Zam ki nan men w yo komisè, ou ap remèt demisyon pou 1. Tout zam yo ap ilegal e yap mande w tout. Zam yo pou ou yo ye. Zam yo se pou ou yo ye. Si leta gen yon grenn zam nan men w eta chans konnen l gentan fini deja, l gentan ize. Men ou menm, tout zam ki nan men w yo se zam pa w e se zam pèp ayisyen an ke yo ye. Zam yo dwe rete legal men nèg yo Ou konn kòman yo fonksyone deja komisè Muscadin. Prepare w, gen plizyè fason yo manje manyo k anmè. Fòk ou, fòk ou fè sa nou kapab rele prevansyon. Paske kale nèg sa yo pa janm jwe avèk desizyon ke y ap pran lè ke yo ap efase yon moun ki reprezante yon menas pou yo. Sa vle di ke komisè pran bonè. Pòt la ouvri, gen anpil moun ki ta renmen pou alyans sa ta va fèt. Paske Guy son fòs sur Ou son fòs tou, konprann konprann ke lè Nou met 2 dwèt sa ansanm ki fasilite ke nap genyen pou nou ta va pase men poun pran kalalou a. Kaly dosye a nan pla menw, nou pral wè li nan kad emisyon sa paske gen anpil koze e kap pale atè a, nou menm nou gen anpil jwè tout moun ki moun pa nou yo fòn pwoteje yo e komisè Muscadin se moun pam mwen menm mwen gen Guy se number 1 afè pa mwen e nou gen komisè Muscadin nou travay ansanm pandan 5 dènye ane yo. E pou vagabon pa elimine l, jodi a m pa ka wè ke e de konplo k ap manniganse pou nou menm pou nou pa di anyen. Nòmalman Bertho, tout moun ki renmen peyi sa, ki ta vle wè Ayiti gen yon lòt vizaj, Ayiti devlope, Ayiti jwenn respè, Ayisyen jwenn respè l devan lòt nasyon, fòk ou ta alye w ak tout moun ou wè ki vle devlopman peyi sa, ki renmen peyi sa. Yon sik ki pa gen anpil ladan l, men pami sa k bon yo, gen Guy Philippe, gen komisè Muscadin. Men, sa nou ka di nan tèm analiz konsènan komisè Muscadin, e m panse komisè Muscadin dwe konn sa a, si l pa konnen l, li dwe aprann li e fòk li aji selon sa, ke Muscadin gen yon pòs politik nan men l. Se nome ke yo nome l. Yon komisè gouvènman se yon chèf dè pouswit, legalman, sa lalwa konnen, men se yon pòs tou kote ke li se zye gouvènman an. N ap raple moun k ap tande nou la, Jean Ernest Muscadin se pi ansyen komisè gouvèneman. Sèt nou te ka di Ki komisè gouvèneman Jovenel sou administrasyon Jovenel Moïse la avèk Claude Joseph. Li komisè gouvèneman tout gouvèneman k pase nan tranzisyon an. Eske se renmen gouvènman yo renmen travay komisè a ki fè l toujou la oswa se travay komisè a ki tèlman fon enpak pozitif sou popilasyon an mesye yo pa ka revoke l? N ap di wi. Paske lè l sonje tout traktasyon ke Nenel Cassy fè, paske Nenel Cassy te nan pouvwa l nan Ariel. E lè map fouye zo nan kalalou, retrè ke Nenel Cassy te fè nan Ariel se paske yo pat revoke komisè Muscadin pou li. Li te twouve ke l zele paske l pat pouvwa l pat osi enpòtan paske men kisa Ariel te fè te konprann. Al revoke komisè Muscadin. Nòmalman ou mete yon soulèvman jeneral nan kot sid la. Se pa sèlman nan Nip. Okay, Jeremi, tout zòn sa yo pral leve kont ou. Ariel pat vle chalè sa a, Ariel te kenbe l. CTP prèske menm ka. Paske otomatikman pèp ayisyen. Gon liyn moun depi wè yo leve kont ou ki gen majò jon yo Pierre Esperance, ou deja konprann ke moun sa a. Li pa jwe an favè sektè k rayi peyi a k se sektè ekonomik lan. Ebyen kounye a kisa pou Miskadin konprann? Lè w gen on pakèt moun ki renmen w, men fò w konnen ou gen on pakèt ènmi ki sipè pwisan. Ènmi sa yo se sektè ekonomik lan ki mare sosis li avèk sektè politik la ki gen kòm majò Jean-Pierre Espérance jan nou sot di la. Daprè dekrè elektoral sa a, pou w kandida, Sa li lojik menm konstitisyon an konnen l. Fòk ou demisyone nan pòs ou ye. Msye Bèto m pral di yon lòt pawòl. Pòs ke Miskaden ye a, li pa bezwen demisyone sèlman pou l pa nan pòs la. Men li tèlman fè travay li byen, li tèlman genyen konfyans piblik lan zòn ke l ap desèvi yo, travay li tèlman palpab, rezilta li yo kòrèk, se tout peyi a k ap pale de Miskaden. Jodi a la si se pa Muscadin k demisyone san se pa fòse yo fòse l demisyone menm jan yo te fè Claudy Gassant n ap sonje nou sonje komisè gouvèneman Claudy Gassant nou sonje li te nan ULCC pa la swit ki te vin mouri an Repiblik Dominikèn ki gen jiska prezan gon kesyon ki pa janm reponn èske reyèlman l te suiside tèt li osinon s on asasina jiska prezan nou poko konn repons lan men komisè Muscadin Map voye mesaj sa ba ou. Bertho sot dil la. Ou sipoze asire aryè ou. Paske jodi a la pou al pote yon kandida pou yon pòs eleksi nan eleksyon sa pral fèt la wap oblije demisyone. Wap demisyone pou 1 nouvèl la nan lari Pierre Esperance ap sòti plizyè rapò se pa yon sèl rapò. E menm Pierre Esperance sa gentan gen rapòl kap dòmi nan loni kont ou. Mesye yo gen koulwa. Menm lè sa yap fè yo pap itil nasyon anyen men yo gen koulwa. Men kounya gen kesyon jiridik. Eske popilasyon an ap ka defann ou jiridikman? Se sim pa kwè. Eske ou menm ou gen tout kont atak kont atak mafye mesye sa yo? Sa m pa konnen l, men sèl sa m ta di w, jan Bèto redi l la, ou gen obligasyon si reyèlman w volonte ke w genyen an se volonte pou pou ede popilasyon ayisyèn nan sòti nan sa li ye la a, ou ta sipoze son obligasyon pou w antann w ak Guy Philippe. Paske ide nou menm, volonte nou menm, angajman nou menm. Enben, si nou rejwenn nou nan tout sa, e nou bon denominatè komen ki se retire Ayiti nan sa l ye la, nou ka antann nou. Èske w konnen se dyaspora swete yon bagay konsa depi trè trè lontan e yo te mande pou sa fèt depi trè trè lontan? E sa k koz mwen di Guy misye s on nèg ki gran, misye gen yon grandè lakay li, misye gen dimansyon dòm deta, misye pa nenpòt moun. Guy wè pozisyon dyaspora, Guy tou wè li menm. Li wè si ke nou met tèt nou ansanm nan gran Sid la kisa ke nou kapab fè avèk fasilite, ebyen sa vin fè ke li te deja ouvri bra l, li te voye yon mesaj bay Komisè Muscadin ouvètman. Paske w konprann gen de bagay ke nou pa oblije di piblikman tou ki fèt, men pa bò kote Komisè lan ka li pa gen de gen de bagay gen de gon alò m kapab di. Gon lè bagay la ale, pa gon retou ki fèt. M pa konn si w konprann. Pa gon retou ki fèt. Sa vin fè ke Guy antanke moun ki nan dimansyon ke l ye a, ou konnen Guy ka toujou chita pale avèk yon moun men se pa ke kòmsi m ta di w Guy pral chèche yon moun pou se pa ki pou ba l limyè non. Pase Guy gen limyè a. Guy se Guy. M pa konn si w konprann. Guy Philippe se Guy Philippe. Dimansyon ke Guy Philippe ye a se yon dimansyon nasyonal. E frape komisè Muscadin li yon frape rejyonal ki vin nou menm nan medya anliy nou ba l yon pòte. e nasyonal mpa konn si w konprann men kounya vin konprann byen si w mete 2 fòs sa yo ansanm kisa ke li kapab ba ou anfèt li trè enpòtan pou komisè Muscadin mwen menm se sak fè m te di l Kali pale avèk komisè Muscadin li trè enpòtan pou mwen paske pa bliye non yon moun ke w gen 5 an ou genyen wap batay fas avèk kriminèl pou li jodi an gen de bagay avan w ta pale lan mikwo ou ta dwe pale avè l mpa konn si w nan telefòn dabò an prive dabò mpa konn si w konprann men jan m di l lan. Kali gon nivo bagay lap vini lè w wè se advèsè a kap prepare l epi w tande kriminèl ki anfas komisè Muscadin detraktè a mikwo l yo kòmanse ap prepare pou y al frape si w pa gentan pale l ou menm pa gentan di sa ke w konnen pou komisè lan pran pran men l pi devan w ka pran l nan twòp batay kounye a batay mwen la ap pi fasil e m swete ke popilasyon konprann vreman demach nou an demach nou an se ke se mete. Bagay la deja nan lari. Lèl vini enpak pou l te fè a l pap fè l paske nap gentan dil tout moun ap konnen l epi komisè Muscadin ap fè sal gen pou l fè epi la vin pale ansanm avè nou kòm m te try pou m jwenn li nou paka jwenn li pat avanse kale. Nòmalman Bertho gon bagay ke moun kap tande emisyon sa a ki ka fèl rive jwenn komisè Muscadin m ta vle atire atansyon komisè Muscadin sou sa komisè Muscadin se ka li kap voye mesaj sa ba ou son admiratè w paske mwen renmen tout moun kap travay Pou byennèt peyi sa a, tout moun ki mete men nan konstriksyon nouvèl Ayiti sa a. Tande komisè Miskaden. Gen 2 klan kounye a nan peyi a. Gen 2 klan. Yon moun ou pa bezwen bay tèt ou twòp responsablite si w wè gen de flèch y ap tire kont Mateli non. Gen 2 klan. Gon klan, ki se klan sektè prive a, ki sibdivize an plizyè pati politik, se sa k fè w ka wè gen ladan yo k ap goumen antre yo, men se yon sèl klan ke l ye. Moun sa yo kenbe peyi sa a plis pase 50 lane, y ap toupizi l paske yo gen yon sèl objektif ke fè lajan nan movèz kondisyon, kèlkeswa sitiyasyon popilasyon yo, menm depi yo fè kòb, yo pa bezwen konn anyen. Se sa k fè yo bezwen gen kontwòl tout pouvwa k pral vin la. Sa se klan sa a. Yo pa anpil nan efektif, men nan kesyon. Nan kesyon pouvwa, dajan, pouvwa de desizyon yo chajel nan men yo paske ak lajan yo, yo akapare jistis peyi a, yo pran yon pakèt politisyen yo mete anba zèl yo e yo pran yon pon pati nan jenès la tou ak lajan yo, yo fè tout aksyon sa yo. Men pa kont lòt kan an Bertho, se nou menm pèp ayisyen an ki an majorite nan efektif men nou pa gen gwo kòb. Men, nou gen yon grenn Majò Jan, ki se Guy Philippe, ke nou idantifye l atravè de volonte l. Men se pa sèl Guy Philippe ki gen volonte. Men se li ki lage l nan batay la. Komisè Muscadin, ou gen de chwa. Ou gen pou idantifye w nan ki kan ke w ye. Paske gwoup mafya sa tèlman gen strateji. Yo kapab mete w nan sitiyasyon difisil pou w ka rejwenn yo nan kan yo ye a. Se sa Bertho vle fè w konprann la a. Premye sitiyasyon difisil yo vle mete w, se lè ou pa komisè ankò, atravè de rapò ke yo pral sòti kont ou pou yo rann ou vilnerab, Pierre Esperance ap atake w, Nenel Cassy pral atake w paske yo se pye èdmi w. Men w ka jwenn yon lòt gwoup ki vin di w si w alye ak yo, yo ka retire manda a, yo ka retire rapò Pierre Esperance yo. Se yon jwèt ke l ye ki pral jwe an favè klas ekonomik la. Ou menm, si w pa gen dimansyon Guy Philippe, mwen konnen nou chak t ap gen dimansyon pa nou, m ap pale de volonte. reyèl pou sèvi peyi sa a. Ou ka di ke olye pou m trayi nasyon sa a, mwen pito pa kandida. Men si ou wè pouvwa a devan ou, w ap oblije alye ak yo pou w al kandida nenpòt fason. E y ap toujou gen sa rapò sa kòm on epe damoklès pou ou. A nenpòt kèl moman ou ta vle fè woldefas pou al jwenn popilasyon, y ap toujou rale zèl kat sa pou yo raple w ke yo gen sa kont ou, e se li ki te fè w alye ak yo pou te rive kandida, pou ta menm rive prezidan. Nou vle atire atansyon sou sa. Si reyèlman vre. Ou renmen nasyon an. Dayè, ou poko janm gon pòs elektif. Pòs ki fè yo konnen w lan, se nome ou ke yo nome w. Ke nou bat bravo ak moun ki te mete w sou tab la, k se Hervé Fourcand. Nou konn sa, li pa yon sekrè. E ou toujou manifeste gratitid ou anvè moun sa. Dayè, se yon gwo bagay li ye lè moun pa engra, lè moun konn sa moun fè pou ou. Bravo! Men kounya. Volonte pou itil depateman Nip, Kòt di Sid la, nou pa di se dikto pran nan men Ève Foukan. Nou pa ka di sa paske Ève Foukan te nan yon pòs elektif, li pa t manifeste volonte ke w manifeste.